Dosye tps la kontinye ap fè anpil aktyalite nan peyi Lèzetazini. Genyen moun ki kòmanse mare pakèt yo, san konte anpil ladan yo ki gentan lage pye yo. Men èske se tout moun k ap sible pa depòtasyon ki te nan tps? Èske yon moun ki nan tps pa ka chanje stati? Paske pa bliye, Nan nòt ke DHS soti a pou kanpe tps, yo di ke moun sa yo avan 2 septanb sipoze chache yon lòt stati. De ki lòt stati yap pale? Eske reyèlman yon moun ki nan tps kapab chanje stati l? E ki solisyon ki genyen? Se repons sa ou pral tande anndan videyo sa. e lòt kesyon ke yo pral jwenn repons yo, eske yo kapab pouswiv administrasyon Donald Trump lan lajistis pou dosye tps la? Rete la, m garanti w gen anpil enfòmasyon ke w pral tande la, ou pap jwenn yo lòt kote. Gen anpil moun kap pwofite de okazyon sa, swa pou yo bay nimewo yo kòm avoka, pou yo pran. kòb nan men moun, nou sipoze ekstrèmeman prudan nan moman sa avèk kiyès nou pral lonje lajan nou ale. Gen moun, yo pwofite de momentum sa pou bay nimewo yo, kòm kwa yo se avoka, ou menm ki nan tps tèt ou cho, ou menm ki nan Biden tèt ou cho, ou menm ki nan azil tèt ou cho. Nan moman sa yo konnen tèt ou cho pa gen tan pou reflechi, depi yo di w woy nou ka fè w legal rapid la ou pral depanse dènye ti lajan ou te ekonomize. Fòk nou trè trè trè pridan e se sak fè fòk nou enfòme paske si nou pa enfòme nou pap konnen reyèlman ki solisyon ki egziste e èske solisyon y ap pwopoze m nan se yon bon solisyon. Eske solisyon yap dim ki egziste a se pa yon solisyon pou yo pran lajan k nan pòch mwen? Ebyen se enpòtan pou tande. Ebyen byen rapid an nou balanse, an nou tande byen jiska lafen ansanb de enfòmasyon ki pral balanse la sou dosye tps la presizeman. E sa son tranbleman de tè ke nou anrejistre ozetazini ki e sekous la resanti atravè Ayiti. Paske la kounye a la nou gen pli de yon demi milyon de moun ki nan tps, majorite nan yo nan tps depi 2010. E lè yo di nou 2010 e yon bon pati nan moun sa yo te la byen avan 2010, m konnen moun nan tps ki ozetazini depi ane 90 yo, se tps ki te pèmèt yo fonksyone nan peyi a, e moun sa yo di jou o landemen yo mande yo pou yo kite tout sa. Yo te konstwi tout kontribisyon ke yo te fè a ekonomi amerikèn nan e majorite moun sa yo gen kay, yo gen pitit, gen timoun ki fèt isit e oubyen ki grandi Ozetazini ki vin granmoun kounye a la ki pap ka retounen an Ayiti yo menm paske yo pa gen kenn atachman e ken yo pa yo pa konn ayiti sa di ke peyi yo konnen se etazini se kilti sa yo grandi ladann yo komanse ap pran opotinite sa vle di si paran yo kite ti moun sa yo chaje pwoblèm gen nan ti moun yo ki poko legalize ou regularize sitiyasyon yo non pli donk son katastwòf ki rive nou la e administrasyon an di ou ke e sitiyasyon ayiti li amelyore e e de manyè sifizant pou jistifye ke yo voye yon demi milyon de moun an Ayiti alòs ke dan la reyalite sitiyasyon Ayiti a a tou lè nivo pi mal jodi a ke l te ye nan nenpòt ki peryòd kote yo te dezinye oubyen redezinye Ayiti pou tipiyès.
Gen de moun ki di, bon, akoz ann di argumantè sa yo enkli nan desizyon, eske pa gen posiblite pou atake l an jistis? Paske resaman, administrasyon Trump la li deklare sèten gang, alò sitou gang, notaman gang Viv Ansanm nan kòm òganizasyon teworis. Eske pa gen posiblite pou avèk sa pou atake yo an jistis, Mesye Julien?
Alò, m ap ba w sa k rive.
Nan premye administrasyon Trump la, Yo te atake yo an jistis, te gen rekou ki te egzèse e jij la ki sa l te fè, li te trennen bagay la jiskaske Trump pa la ankò e lè Trump pa la ankò yo te. nan te deside pa defann bagay la donk kounya la nou te rete avèk tps men jodia la wap wè ke administrasyon Trump la sòt trennen trennen anvan ke li anonse desizyon pou Ayiti a poukisa se paske li tap tann yon desizyon de lakou siprèm desizyon kou siprèm nan soti Epi menm jou a administrasyon an anonse ke li mete fen a tps pou Ayisyen. Kisa desizyon tps la ye e Kou Siprèm nan? S on desizyon ki limite tribinal e sa yo rele district court yo. District court la se tankou tribinal de premyè enstans nan sistèm federal la. E sitou konnen nou gen 2 sistèm, nou gen sistèm etatik la epi nou gen sistèm federal la. E Kou Siprèm nan di ke yon jij nan premyè enstans federal pa ka sot sou yon desizyon ki aplike a tout peyi a, sof dan de ka presi. E nan ka presi yo, se sa yo rele yon class action, sa vle di ke ou sipoze gen de moun ki nan nan plizyè eta nan tout eta yo menm e yo menm yo fè yo mete yo ansanm pou ke yo fè aksyon an jistis la nou konnen ke don pwennvi e lojistik son bagay ki mande anpil mwayen li pral donk sa sa kou siprèm nan fè la li e rann li. ekstrèmeman difisil pou ke ou atake misye an jistis. Mwen sa se yonn. Dezyèm pwoblèm ke w gen avèk atake an jistis la, se ke nou dwe rekonèt tou ke e an depi di fèt ke desizyon administrasyon an se yon enjistis ke li ye, men dezinyasyon e redezinyasyon tps se lapanaj di pouvwa ekzekitif. Sa vle di ke chak fwa pouvwa ekzekitif la ap entèvni nan imigrasyon, se tankou l ap entèvni nan politik etranjè. E konstitisyon amerikèn nan jeneralman, li e jirispridans Kou Siprèm nan, li vle ke prezidan an ka gen lè kou de franch lòske l ap entèvni nan politik etranjè. Donk nan sans sa a, menm si ou fon, se si ke pral gen tchalenj nan tribinal yo, men tchalenj nan tribinal la petèt ka mete ou jiska fevriye men m pa wè kòman challenge nan tribinal la pral kenbe tps la donk nan sans sa e defwa antan ke kominote fò konnen kilè pou goumen fò konnen kilè pou negosye m panse ke e son bagay ke m ap di depi kèlke tan m panse ke avèk administrasyon sa pou plizyè rezon e premyè rezon an se ke yo pa bay lalwa fanyen pou yo dezyèm rezon an Yon konkou siprèm ki rantre, ki deside fè tout sa administrasyon an vle, prèske tout sa administrasyon an vle. Non administrasyon konsa gen lòt fason pou ke ou goumen avèk yo. Li pa oblije negosyasyon tout tan, men yonn nan bagay ke nou dwe fè, e gen moun k ap travay sou sa pandan m ap pale avè w la, se montre enpak depart tout Ayisyen sa yo nan ekonomi amerikèn nan. Lè di ke se mobilize chanm de komès yo pou ke chanm de komès yo negosye o pwofi de la kominote. Men tout sa map di w la a, se sa ameriken rele yon Hail Mary paske li pap fasil, li pap fasil e nou kòmanse wè moun kap vann kay, nou kòmanse wè moun kap pran dispozisyon pou yo retounen an Ayiti e nou konnen ke Ayiti pa gen kapasite d'absòpsyon jodi a la pou yon demi milyon de moun adisyonèl. Nou te tande ke yo di, alò nan desizyon an, nan nòt mwen li an, yo fè konnen ke moun yo ka chanje stati. Fon ti abòde sijè sa ansanm avèk nou Mesye Julien, èske gen posiblite, alò ki lòt stati ke de moun ki te nan, de moun ki nan jisteman nan, ki te gen tps jodi an ki lòt stati yo ka adopte pou plizoumwen ka pwolonje sejou yo nan peyi Etazini apre delè fen tps la. Yon. Sa di ke mwen menm depi lè bagay la fin fèt, m al gade pou m wè ki jan de opsyon ke moun genyen. Genyen yon bon pati de moun yo, m ta di petèt yon 20 pousan, ki gen opsyon. Men genyen yon lòt m ta di 20 pousan ankò ki pral devlope opsyon. Ok, gen de bagay ke m pa oblije rantre nan detay men m konnen gen moun ki pral devlope opsyon. Men ou gen yon ekip moun ki pa gen opsyon e ou gen yon lòt kategori de moun ki pa ka gen opsyon. Kisa sa vle di? Gen de moun ki pa gen fanmi ki rezidan oubyen sitwayen nan peyi a, e genyen yon lòt kategori de moun ki lè yo te antre Ozetazini, yo te antre san enspeksyon ou pawòl, donk yo pat gen viza, oubyen si yo te rantre nan bato oubyen nan fwontyè a, yo pat ba yo pawòl lè yo antre a, moun sa yo, yo pa ka ajiste stati, e te gen yon epòk sou Biden, moun sa yo te ka vwayaje epi yo tounen, men gen anpil nan yo ki te pè. Ou wè, donk moun sa yo, yo menm yo pa gen opsyon pou yo. E gen anpil konsa nan sitiyasyon sa. Ou gen lòt kategori de moun ki pa gen opsyon ditou, li menm se sa m rele pa ka gen opsyon an. Se yon seri de moun ki yo menm te rantre Ozetazini epi yo te gen yon òd de depòtasyon. E sou Biden, Biden te pèmèt avoka imigrasyon yo mande pou retire òd de depòtasyon, men te gen de kondisyon. Yonn nan kondisyon yo se ke moun nan te gen yon mari, yon madanm oubyen yon pitit ki te ka aplike pou li pou rezidans. Men gen moun ki pa t gen sa. Gen moun ki te gen sa men ki pa t konnen ke Opsyon an disponib. Donk moun sa yo, yo rete avèk yon òd de depòtasyon. Moun sa yo, yo pa gen opsyon e nan limite ka, nan ka limite gen lè yo ka eseye yon bagay men se de moun ke ice ka pase pran demen maten la a, yo voye w ale. Donk lè administrasyon an di sa a, se dans une très large mesure pou atenye efè desizyon an men sa pa redwi an reyalite ke son desizyon devastatris.
Wi mèt Julien men gen anpil moun tou ki krenn de moun ki genyen nasyonalite amerikèn, gen moun ki rezidan ki kwè ke desizyon sa pap rete la, li pap limite a moun tps, li pap limite tou ak moun Biden yo men se pito yon plan gouvènman ameriken an genyen pou kite se sèlman blan ki ta rete nan peyi a. Bon, e fò m di w ke gen anpil verite nan sa k ap pale a. Sa di ke e se si ke yo p ap ka yo p ap ka egzekite plan sa a nan katran e men e administrasyon sa a se yon administrasyon k ap fè yon jan pou ke yo yo siksesyon an ke yo asire siksesyon yo pou yo kontinye. Se vre ke sa k ap aplike la a se sa yo rele plan 2025 lan ke fondasyon eritaj te ekri E plan 2025 lan, youn nan bagay ke l di, pa egzanp, se ke e fò yo aboli tps kòm enstriman jiridik. Sa vle di ke nan pa lontan, e sitou si Repibliken yo nan midterm nan, yo vin gen, nan eleksyon mi-manda yo, yo vin gen majorite a, pa etone w ke w wè yo entwodui yon lwa ki aboli e tps kote ke oken gouvènman dan le fiti pa p ka bay moun tps. Men. E dezyèm kesyon an se ke Trump menm li menm plizyè fwa misye ap pale, misye di w konsa poukisa se moun sa yo k ap vin Ozetazini, poukisa se pa Nòvejyen ki vini tou pito. Donk politik mesye yo son politik blankosantrik, ewosantrik e kote ke yo vle e atire imigran blan e yo vle mete deyò otan ke yo kapab imigran nwa, imigran ispanik e imigran azyatik. Sa se klè, sa di ke son politik klè, gade pou wè sak rive e loske misye pran de nèg an Afri, de blan an Afrik di Sid, misye fè yo vini kom refijye aloske pa gen sitiyasyon pou moun sa yo kalifye kom refijye. Men sa di ke ou santi ke yo vle blanchi peyi a E si administrasyon Trump la ta va reyisi nan sa l ap fè a, lè yo fin pran moun ki pa gen dokiman yo tankou moun y ap sible kounye a la a, se evidan yo gen plan pou y al revizite dosye imigran nwa e ispanik ki te deja sitwayen Ozetazini pou wè èske pa t gen okenn iregilarite nan dosye a lè sa pou yo retire sitwayènte yo nan peyi w e se vrè ke le son son pwojè konsa kap eseye e chita la a men nou konnen tou ke kòmanse gen rezistans a pwojè a paske e lè w fin retire e tps pou 600 mil venezuelyen kounye a wap pare w pou w retire l pou pli de 500 mil ayisyen ekonomi an ap resanti l e e an vwazinaj yo kòmanse e kòmanse santi sa sètadi ke moun yo gen moun nan vwazinaj yo yo wè ki kòmanse gen pwoblèm destabilize lekòl yo gen timoun yo wè ki kòmanse pa vin lekòl ki kòmanse destabilize legliz yo kòmanse gen pwoblèm moun k ap vini donk ou kòmanse santi sa nan ekonomi an e konesan Lèzetazini ou pral kòmanse gen moun nan lari k ap manifeste.
M sitou bezwen konnen an, se pou moun ki gen tps k ap tande yo la jodi an, ki altènativ pratik yo ka pwopoze yo? Ki konpòtman jodi an yon moun ki gen tps ki tande nouvèl sa a e nan an di kèlke mwa la li ap ilegal nan peyi an, ki enfòmasyon pratik ou ka ba li jodi an pou li adopte, Mesye Julien? Bon, premye bagay la se ke gen de bagay. Gen moun ki panse yo gen tps ki pa gen tps. E nan administrasyon presedant yo, e lè w te gen tps deja, epi ou voye an ou voye renouvle stati a, in fwa yo voye akize de resepsyon an pou ou, yo konsidere ke w gen tps. Nan administrasyon sa a, yo pa pran l konsa. M konnen moun ki nan sitiyasyon sa a, ki vwayaje e ke yo mete an detansyon. Sa vle di ke administrasyon sa a pa pran sa a konsa. Ok. Sa se yon. Dezyèman pou moun ki gen tps yo. Moun ki gen tps vle di moun ki resevwa tps la. Menm dokiman yon papye ki trè pwès ki di ke e ki epè ki di ke men yo ba w tps. Yo renouvle tps ou pou ou oubyen yo ba w tps. Moun sa yo yo konnen ke jiska 2 septanb yo pa gen pwoblèm toujou mache avèk yon kopi de approval notice la sou ou e pou pou montre ke ou gen stati. E moun sa yo tou fòk yo gade avèk yon avoka konpetan pou wè ki opsyon ke yo genyen. Tankou m di nou talè e tout pandan e apre msye anonse desizyon an M gen de moun nan tps ki vin kote m nan poze yo kesyon, gen nan yo ou wè ki gen opsyon men se pa tout ki pral gen opsyon nou pa ka bay manti men gen nan yo ki gen opsyon e sa gen opsyon yo yo bezwen bon konsiltasyon avèk yon avoka konpetan pou ke avoka a wè ki opsyon ke yo gen gen nan yo tou fò m di w sa ki pral ke gouvènman an pral voye devan jij pou depòtasyon e se devan jij la ke opsyon an pral vini. Sa di ke gen nan yo la jodi a la si yo vin kote m, m ap gade depi ki lè yo la, m ap gade kòman konfigirasyon familyal la ye, m ka di yo ke nan moman an la ou pa gen opsyon men yn fwa ke gouvènman an voye w devan jij la ou pral gen opsyon ki vini pou ou. Sa son bagay trè teknik m pa vle antre nan detay la. Pou yon senp rezon, se paske ou gon ekip nèg k ap ran, k ap fè fòm nan lari a, yn fwa ke yo kòmanse konnen non e rekou yo sèlman, yo pral kòmanse abize moun yo, e la m pa vle, m pa vle fè sa paske m konnen anpil moun Anpil moun pèdi de opòtinite paske yo pa t al wè yon moun konpetan, yon avoka konpetan pou fè dosye. M konprann sa w di an. Gen de moun, tande, sa se sou entènèt la m ap gade li, tout avanyè, Ayisyen ki ap di, bon, tipiyès nou mèt fini, n ap fè yon jan nou rete nan peyi an. Pèmèt mwen poze w kesyon sa a, kòman viv Etazini ilegalman se. Yon fason pou m eklere lantèn moun sa yo ki, m pa konnen si w tande bri sa yo tou, gen de moun ki di bon, Ti Pyè sa mèt fini, n ap fè yon jan nou rete, nou te viv Ayiti ki nan yon sitiyasyon konsa, n ap ka viv Etazini. Ki konpreyansyon w genyen de yon diskou konsa? Kòman w apresye li? E ki konsèy ou ka ba yon moun ki pale konsa? M genyen plizyè moun ki di m sa, ki di m ke yo pap tounen Ayiti la a, e yo pa gen kote pou yo tounen, e majoritèman de moun de lwès e de L'artibonite, ki di m ke kay kote yo te ye, anviwònman la e kes e anviwònman e vwazinaj kote yo te rete pa egziste ankò, li sou kontwòl gang e ke yo pap tounen an Ayiti. E moun sa yo ki sa yo di yo p fè, y ap rete e yo pap janm soti, yo pap rete nan kay kote ke imigrasyon konnen yo ye. epi yo panse ke e dan lè mesye a mesye a pala ankò ya va e reprann la ri a esperan ke demokrat yo pral reprann pouvwa men tan yo nan pwoblèm ke w gen avèk sa se ke yn fwa ke ti pyès la fini yo pral voye moun sa yo devan jij e yn fwa w ale devan jij la ou pa prezante yo met on òd de depòtasyon pou ou.